Wach manman pèp ayisyen Jovelen Moyiz dedouble ansanm avèk Matin Moyiz ebyen Jovelen Moyiz la fè dcpj konvoke Don Kato nou konnen ke nèg sa pa inosan nan asasina Jovenel Moyiz ebyen jodia la yo te gentan mare Don Kato Ebyen se avoka misye la ki fè libere misye paske avoka a fè konnen ke yo pa dwe mare Don Kato san yo pa voye yon manda ba li, ebyen dcpj la fè libere Don Kato bagay la pa twò pale ebyen se sak fè ke nou wè ke anpil moun sou rezo a la pa pale sou sa. Ebyen yo mare towo a men avoka misye la fè libere l ebyen dcpj la konvoke Don Kato e nou konnen ke Don Kato se yon nèg ki se alye Dimitri alye Boulos e Don Kato pa inosan nan touye Jovenel ebyen Joverlin Moïse la e fè dcpj konvoke Don Kato paske Joverlin fè konnen ke Don Kato la pa inosan nan touye Jovenel. La sosyete lese m di nou ke koze yo kòmanse pran lari, e vrèman y ap pran lari, nan koze asasina prezidan Jovenel Moïse lan. Ebyen, aprè ke n konnen Joverlin Moïse, misye lonje dwèt li tout longè sou nèg ke leta ayisyen te gen kontra kou avèk yo, ebyen ki t ap vann leta ayisyen blakawout, n ap konn de kiyès misye ap pale. Dayè, nou konnen ke gen yon sèl gwoup moun ke leta ayisyen te siyen kontra kou avèk yo, e ki pa lòt ke Sogener, ki pa lòt ke E-Power. N al chache konnen kiyès k ap dirije, pou kiyès yon jeni an ye, pou kiyès Ipawè ye. Ebyen, Jovenel Moïse fè konnen ke mesye sa yo, mesye dam sa yo, yo te deja ofri prezidan 2 milyon dola chak mwa pandan kanpay li. E lè prezidan, lè Jovenel vin prezidan eli, nèg yo ofri prezidan 6 milyon dola chak mwa. Paske Prezidan Jovenel Moïse te di ke olye ke nèg yo ap fè plis ke 100 pou 100 nan koze kontra kouran avèk Leta Ayisyen, e li te di nèg yo, mesye ann konprann byen, ann fè 75 pou 100 pito, e ann pèmèt ke pèp Ayisyen an li menm, ke l benefisye e vrèman sa l dwe jwenn nan. Nèg sa yo te twouve ke sa pa ase, yo aranje avèk 2 lòt oligat konwonpi anndan peyi an, nèg yo asasinen prezidan Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fè konnen ke, ebyen, se, se ekip, se chwazi, yo te chwazi kiyès ki pou te sekirite prezidan, kiyès ki te pou fè sesi, kiyès ki pou te fè sela pou prezidan Jovenel Moïse, sa di m aklèman ke, ebyen, lè Rosemond Jean, M sonje Rosemond Jean te di yon bagay wi, se Prezidan Martelly ki te menm chwazi kiyès ki pou nan sekirite Jovenel Moïse. Sa vle di, Jovenel te tounen yon ti restavèk, te yon ti moun, e se kòm kwa se te yon tyoul nèg yo, men tout sa yo te mande l, e l t ap fè pou nèg yo. Ebyen Jovenel Moïse fè konnen ke pati phtk, mete avèk pre ansyen prezidan Martelly depi nan kòmansman e manda prezidan Jovenel Moïse lan, nèg yo te deja trayi e Jovenel Moïse daprè Jo Verlen Moïse. E an menm tan tou, Jo Verlen Moïse fè konnen ke menm anbasad amerikèn te abandone papa l jiskaske yo te menm rive abandone l tou. Paske jou menm papa l asasine an, te gen li menm, madanm ni, pitit ke li te gen, alò pitit li a ki te gen 3 zan nan peryòd lan, yo te al mande azil politik nan anbasad amerikèn, ebyen yo pat okipe yo, sa vle di yo pat ba l azil. Sa vle di ke jodi an, n ap eseye konprann nan ki dimansyon Ke sitiyasyon, ebyen prezidan Jovenel Moïse la li menm li te ye Désir Venès. Men an menm tan tou Désir, genyen Léon Charles, ansyen DG lapolis sou Jovenel Moïse. Men pliske Joverlein Moïse ap pale koze, ebyen misye li menm tou li Kòman li reyaji pa rapò avèk sa k ap di nan nivo ke yo akize l nan lanmò Jovenel Moïse lan? Lòt dosye desi n pral analize, n pral gade, genyen ansyen depite Arnel Belizaire, misye retounen sou beton an, misye anonse 2 gwo manifestasyon e misye mande pou ke KPT a negosye, diskite, dyaloge avèk Viv Ansanm selon Arnel Belizaire desi. Sa w gen pou di a sa? Epa w ap kou m di Arnel Belizaire ori frè? Sa k pase? Wanlè Belize ansyen depite frè, sa pase. Bonjou bonswa Blaise, ansyen depite Delma Taba. Bonjou bonswa frè m, trè kontan. Byenvini nan gran kalfou a, m espere ke tout moun gen chèz yo, yo chita. Alò se bon chèz a, m pa bezwen chèz plastik paske m pa dominiken.
Ti chèz pay ki ap gen pinèz moun yo ap frape pou yo chita nan gran kalfou a pou yo vin tande verite. Anel Belizaire ki te vini avèk yon vokabilè oprime, mal oryante. Egzakteman.
Depi w tande yon nèg nan laprès ap pale de koze sa trè souvan, si l pa bay kredi a, ou mèt tou di se te Anel Belizaire ki te itilize mo sa Pou 2 nèg ki nan katye popilè, ki gen zam nan men, e l te, li te klè, li te di sa. Nan moman ke te gen peyi lòk, nan moman te gen tout mouvman kont Jovenel Moïse yo. Li te di ke l te genyen 2 zam, lame Dayiti ki te nan men l. Li te konn lwe avèk 2 nèg ki nan Site Solèy, ki nan Waf Jeremi, tout, nan tout kwen rejyon metwopolitèn nan. E se sa ki te pèmèt, lè yo te arete Arnel Bélizaire, pouvwa a te itilize yon ansanm zam yo te mete bò kote misye poutèt ke yo te arete l. Ou la bès? Enben, menm Anel Belizè sa a li sòti nan silans li. Paske misye sot peye plis pase 1 pwen 5 milyon de goud.
Non yon arestasyon l te di se te kidnaping ke yo te fè sou li. Enben, Anel Belizè frape pye l atè. Latibonit tounen nan manman l paske mwen m se nèg latibonit Lore tou nan sasous misye retounen pou l al jwenn nèg ki gen zam nan men yo pou l di nèg yo nou pa diferan m ap soufri nou menm n ap byen pase an nou fè yon batay ansanm. Ou di mwen vwala ou di mwen ske piske l konnen li gen li gen kontwòl geto an li ka kounye a l ap pral ranfòse pa l mete li avèk nèg yo. Menm trèt men geto a konprann ke misye trayi se sa geto a konprann nan tèt misye Getho a di ke misye trayi. Ou byen misye di ke Getho a te trayi l. M kwè ke li di sa ouvètman nan yon emisyon avèk Guerrier Henry. Yeah. Yeah.
Li te menm mande Barbecue e pou, pou, pou l tande l. Paske e pa sa yo te, e pa sa yo te pale, e pa sa yo te diskite. Pou moun ki pi mal yo ap soufri. Ah bon ok. Enben, si l estime ke Getho a te trayi l, Arnel Belizaire retounen yon chango. Eske mwen menm ki ap fè yon batay peyi, ki pa nan yon batay abolotcho, ki pap chache pou m jwenn yon 1 milyon de goud, 2 milyon de goud, 3 milyon de goud, m k ap altène m, m k ap antann mwen pou m ap swiv ansanm nèg sa yo nan deklarasyon ke y ap fè. M pa kwè ke m ka la a. Paske mwen wè yon Ayiti pwospè. Mwen wè yon Ayiti ki vivab pou tout Ayisyen, kèlkeswa kote yo twouve yo, pou pa gen kenn prezidan, pou pa gen kenn adminstrasyon piblik kote y ap viv ki kab di yo pou yo mete yo deyò nan peyi yo, pou yo santi ke yo vekse paske yo mande pou yo kite. Jodi a nou gen yon pakèt Ayisyen ki ap viv Lèzetazini Dameriki nan kache wi Lèz. Yo pa ka al travay non. Kat travay yo, yo revoke kat travay yo wi. Yo revoke stati legal ke yo te gen Lèzetazini wi. E pa ilegal ke yo te rantre Lèzetazini. Tande, yon jenn gason ki depanse ant 7 a 6 mil oubyen 8 mil dola ameriken. Li pase Nikaragwa, li fè Meksik, Anpil nan yo fè masisi avè w. Ou bezwen klè sou sa? Padan m t ap tande Ti Samdi k te pale nan Guy Wewe, menm jan n ap pale de Joverlin an, men Ti Samdi pale, l di de koze. Anpil moun petèt pa bay sa valè. Pou w montre ki sakrifis yon nèg ki soti de Nikaragwa, Meksik pou l rive Lèzetazini Damerik. E gen ki nan rayi Lèzetazini.
Gen ki soti Brezil wi. Gen ki soti Brezil ki pran wout la wi frè m. Brezil, Kolonbi, lòt kote. Yeah, yeah, yeah. De Meksiken ki aranje yo pou y ap fè de abi sou de jenn gason. De masisi ki nan forè yo, ki nan espas yo, k ap vyole de jenn gason. Ti sa m di pale l nan gi wewe. Tankou sa a, nou menm kòm Ayisyen ki ap gade, ki ap tande, nou merite sa a. Premye, premye repiblik nwa di mond wi. Premye repiblik nwa di mond. premye repiblik nwa di mond ki bay gou libète avèk yon ansanm peyi ki an Afrik oubyen ki nan mond lan, banm di nan mond lan, e se sa ki a pwofi nou. Epi kontinye gen yon seri de souzòm, yon seri de sibaltèn ki kontinye ap koube anba loksidan, nou pa di tèt nou anyen. Mwen, e pi gwo, mwen pi gwo fyète m, Blaise, M pa konnen ou moun ki ap gade ki ap tande. M poko janm gen foli al plonje anba èg mwen menm. M pa pijon, sèpantye m ye, bèk fèke m ye. Li pa posib pou n ap fè sa a. Jovenel Moïse nan sòti l, li moutre ke bèk fè a, bèk èg lan, li pa gen pou l pwoteje pyès Ayisyen. Nan kèlkeswa sikonstans ke w ye, te bèt ou t ap sèvi l wi, depi moman an rive l ap plonje w. Jovenel Moïse pa di depi 4 heures du matin li te trouvel nan anbasad amerikèn li pa jwenn pyès pwoteksyon non Jovenel Moïse di li pa jwenn pyès pwoteksyon li rive lòt bò a yo di yap tann depatman kisa sa pou di kisa ke yo dwe fè se jis kaske bèlmèl genyen on konpatriyòt on zanmi ki deside evakye yo pou yo kite Ayiti paske li te gen menas sou li apre machin te fin resevwa plizyè dizèn bal pou l t al nan anbasad amerikèn. Jodi a, kisa nou dwe konprann la a? M p ap di ke Jovenel Moïse la te bon moun, men depi w wè, depi w wè lèzameriken, depi w wè kominote entènasyonal la konplis nan touye

fò n kesyone nivo degre enplikasyon kominote entènasyonal la desi nan sa. Deziyèm, m aprann tou la pouvwa e, an n di, swa KPT, mit avèk Premye Minis Alix J. Fils-Aimé, ebyen, yo pibliye la, m sinnen kon sa, piblikasyon dekrè referandè lan nan dat ki te 3 jiyè 2025 lan nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur, ebyen sitwayen yo. Li te pibliye an kachèt? Ah men Dezi bagay wap fèt anba anba la frèm. Ebyen sitwayen yo pral gen pou kapab apwouve ou pa, tande byen aksepte ou pa, ebyen pwojè nouvèl konstitisyon sa a pa vwa referandè selon sa ki di nan arete sa. E se 9 vòlè k siyen anba l, se ou k jwenn egzakteman konseye. Vin avèk non w jwenn yo, vin avèk non w jwenn yo pou laRepiblik konnen yo. Ebyen Kiyès se ki siyen anba l?

Ki ko, pou kiyès ki ap fè lajan, pou kiyès ki ap vann peyi a. Lè yo wè moun sa yo, pou yo kab gade yo nan je. Yeah. Regine Abraham, reprezantan ren nan sekt, nan Eka Petal se youn obsèva, youn nan obsèvatè yo. Sa vle di, e ren se legliz katolik, Jimmy Albert, tout moun ou konnen ki nan kesyon legliz katolik, anpil nan yo se yo ki fè chwa de Regine Abraham. E m kwè ke se te ansyèn dyetris swa Anap oubyen m pa sonje. Yon bagay konsa. Vwala. Egzakteman. Genyen Smith Augustin ki se reprezantan rèd ede konpwomi istorik. Lè n di rèd ede konpwomi istorik, nou jwenn Joe Lambert, Youri Latortue, Renald Lubiris. Papa Tounen. Papa Tounen. Baron Latibonit.
E Youri Latortue, sa se sûr. E sa se konprom istorik nan ede wè Claude Joseph. Sa se sûr. Nan rèd, ou jwenn kesyon Jonas Coffy, Renald Luberice, kom si ki gon veritab batay nan mitan nèg sa yo. Renald Luberice ki fèk soti nan lakou dapèl nan dosye asasina a. Ki egzakteman?
Sa vle di nèg yo, nèg yo nan anndan pouvwa a. Egzakteman. E Renald Luberice se te ansyen sekretè jeneral konsèy minis yo sou Jovenel Moïse. Ou sonje, tande, ou sonje ke Jovenel Moïse te vin nan depatman Latibonit lè l t ap fè poz pyè baz ki nan Pacho a l. Li te di gen de nèg ki gen yon pati Latibonit, vale Latibonit nan pòch yo. M pa p site non moun men

ki gen non l ke yo wè ki rele on moun ke yo di ki se otè entèlektyèl nan asasina on prezidan repiblik. Li tèlman gen pouvwa, olye ke se li ki debake k al nan kaze jij lan, se jij lan ki deplase ki vin nan kaze l.
Se li menm ki vini pou l kage sou fòtèy li pou l tande jiji la. Lè w ap pale de nèg sa a, ou pa ka pale nenpòt ki jan. Yon nèg tankou Ariel Henry, Wa Henry. Alò te gen yon premye wa ki te rele Henry. Li te segon wa Henry ki vini fè sa l vle e sa l pito. Li te nèg Latibonit tou wi. Nèg ti rivyè Latibonit la ka mwen. E m tande msye te advantis wi men li pran losti nan legliz katolik wi. Msye debake nan legliz katolik. 2020 2021 papa misye misye pran losi misye bliye sil te ap vann si misye manje anpil kòchon tou nan men men lè bata manje ak swen poze se ak swen kòchon. Tande misye te tande misye manje kòchon menm tande misye te nan otèl selil sou ti rivyè kote l tap rankontre asosyasyon antreprenè agrikòl yo moun sa yo se kòchon ke yo manje se sa yo pwodwi ak seli yo manje misye te nan resepsyon misye manje avèk moun yo misye manje kòchon tou blèd sonje bon kri bon kri yo tande menm ke misye pa manje bon jan griyo a Men si misye manje kabrit, kabrit la fri nan grès kòchon monchè. Misye manje kòchon. E lòt moun ki gen lan lezi kòm e konseye prezidan, Fritz Alphonse Jean de Aqua Montana e budget de guerre, bidjè lagè, e ansyen gouvènè bank santral. Economist, oh nèg nèg ki konn chif li trè byen. Men kounya ou mande Fritz Alphonse Jean sa l regle avèk Teleco, sa l regle avèk lè l te gouvènè Bank Santral paske jiska prezan toujou gen denonsiyasyon k ap fèt avè l. Akò Montana se akò ki gen plis moun pwentu, moun zuzu, ou konprann, jodi a ki te gen yon bagay prezidan Montana, vis prezidan Montana bagay sa yo, men misye vini la a misye ap fè afè pa l, E l ap byen pase, bidjè de gè. Nou sonje resaman la te pran 5 jounalis senyòr, e jan n konnen an se te, e kouman m di l ankò, Frantz Duval, Marvel Dandin, Erol Jean François, e Wendel Theodore, Godson Pierre, li te pran yo vin fè yon ti kozri avè l, ou konprann? Li pran 5 zanmi l, vin fè yon ti kozri avè yo. Fò di kozri antre ami. Nou sa, li pran 5 zanmi l, vin koze avè l, vin fè ti kozri avè l. E sa m di w la a, mon frè? Men Marvel pa t dakò sa non. Kiyès?
Marvel pat dakò sa, Marvel te klè, li te eklèsi kesyon an, li te di pa gen lajan, pa gen anyen, pa gen pyès privilèj. Jiska prezan m pa, nou pa di sa la non mwen menm. Nou pa mande koze. Men, laprès an jeneral pat envite nan ti koze a, se de moun ke yo estime k ka pale koze a plis. Wi, pa gen lajan ou pa, sa se afè pa nèg yo, sa bon, sa sa konsène nou. E menm lè te gen lajan n tap konnen, lè yo te konn abitye bay lajan avèk de seri de jounalis sa n rele jounalis senyo oubyen dè medya, medya de gwo non, nou konn konnen, non monchè, sa se afè pa nèg yo, nou pa bezwen ekskiz, ok. Ki s'excuse s'accuse? Sa vle di la depi wap ekskize tèt ou sa vle di ou pa klè. Ebyen m sonje sa. Genyen Frinel Joseph, Doktè Frinel Joseph, sosyete sivil e ki genyen kad. Lè m di kad, Sant Analiz ak Rechèch de Gédéon Jean. sosyete sivil, dwa zimen, bagay patati patata, yo chwazi Doktè Frinel Joseph kòm youn nan obsèvatè, on nèg ki te gon move pase nan Konsèy Elektoral Pwovizwa ki sot pase la a, nan eleksyon José sou Jovenel yo, sa vle di, nèg sa a vini kounye a kòm obsèvatè. E ou konnen kòman ke lè nan peryòd ke misye te konseye prezidan, E alò, konsèy elektoral, jan m te di l konsa, enben nèg e kandida t ap achte pòs elektoral nan men moun e tankou pate cho. A e di jodi a se nèg sa a ou pran ou vin fouye nan figi moun nan ankò la, ou vin mete kòm kons kòm obsèvatè. A e di ou mete chat veye mantèg. Ou konprann? Chat ap veye mantèg. N a konprann. Genyen e Edgar Leblanc Fils. Monchè s on wont. Se vrèman son wont, Edgar le Blanfis kòm yon granmoun son wont pou la sosyete, se yon wont pou rezèv peyi an, paske Edgar le Blanfis lè l te senatè ke m pat konnen, men kòm nèg senat kòm nèg nan nip, men se yon nèg ke yo te konn toujou tande ke sosyete an pale byen de li lè l te senatè. E m sonje e aprè Mateli nan sena alepòk, nan palman an, misye te ale nan kous la fas avèk Privert.

Sou e Galib lan fils. Ebyen Anik te minis enteryè bliye tou? Wi e François Anik Joseph. Kòm e kòpòs li te vin minis enteryè sou Privert. Li te vin benefis pa li, li te minis enteryè ak kolektivite teritoryal. Malerezman pandan l minis enteryè ak kolektivite teritoryal li pral resevwa on kout boutèy, li viktim, li pral pèdi lavi l pa la swit. On kout boutèy?
Wi nan kanaval ki tap fèt sou ti rivyè latibonit. Li se te resevwa on kout boutèy, de kout boutèy la lal Kiba. De Kiba, sitiyasyon an vin konplike. Misye pèdi lavi l. Kòman li te wè kout boutèy la? Li te lan foul moun men te gen gwo men, sa k pase? Non, non, kanaval, yon kanaval, yon kanntè ke li eksplike sou li ki t ap bay plezi nan peryòd kanaval. Li desann lakay li sou ti rivyè. Non men èske misye te al nan anbyans kanaval la atè li t ap danse oubyen kòman sa? Blaise Peterson se yon nèg ki gen yon foug ekstrawòdinè. M site non l, m pa detounen l. François Anik Joseph, èske w konnen sa k ap pase sou pitit rivyè Latibonit la? François ni Joseph si li vivan, se sou zantray li yon nèg ta ka pase pou met gwoup gang kanpe nan seksyon kominal ti rivyè latibonit lan. A bon?
Li t ap difisil. Li se pou kont li ka pran yon vye zo reken ke li genyen do tounen la l batay avèk nèg wi. Pou l di nèg ke ti rivyè pa merite sa a pou sa ke ti rivyè vo wi. François ni Joseph. E misye te goumen anpil fas nèg yo. Paske misye te kwè nan ideyal de Joslèn Privè. Ok, ok.
Èske l te twonpe, m pa konnen. Men, m se te kwè. M se te kwè l te avanse avèk Joslèn Privè. E se pi gwo pwoblèm ke moun Ti Privè te gen avèk François René Joseph tou. Yo pa t gen pwoblèm avèk li pandan l te senatè, paske sonje se misye ki te vin klarifye, li t pale anpil ke Moïse Jean Charles, fòk nou di sa tou wi, kowòdinasyon ke Moïse Jean Charles te genyen nan ba Latibonit nan Sen Mak,

Anba direksyon depatmantal la. Oh depatmantal ok. Se nèg anlè, se Moïse Jean Charles avèk ekip li ki pwòch ministè la, se yo menm ki rache ki boule. Aye nèg yo aranje yo la ke fè sante ekonomik yo. Wi. Pou n tounen sou François Annick Joseph, on tèt byen fèt. Byen fèt. Byen fèt. Tèt plèn e byen fèt. Oh! On nèg ki kòrèk. Tèt misye byen fèt, ponyèt li danble. Si se ak kout pwen w ap vini l ap kanpe pou bat avè w. E misye te gwo nèg tou, misye pat piti. Se te gwo pòtre vrèman.
Se te yon prèt katolik e. Alò li te gentan prèt e apre li te vin sweet, li te vin bay vag? Se yon prèt rate, se te yon prèt rate, misye te nan seminè, li pat rete. Ok, ok. Pase misye pat dakò ke nèg ap di l sinon a goch sinon a dwat, li te pran direksyon pa li. Pase depi w nan, depi w nan, depi w nan seminè papa, nèg yo dirije w jan yo vle ak jan yo pito. Yeah, yeah, yeah. Misye te aranje l, li te, li te gade bagay. Men tout nèg ki prèt katolik anndan peyi a, ki te pase nan nan menm dat nan seminè avèk misye, yo te konprann ke misye te yon nèg ki te rektilin, yon nèg ki te kòrèk. Paske yon nèg konsa ki te andose e yon nèg tankou Joslèm Privert, tout moun te fè l konfyans, se te yon bagay kòrèk. E lè misye te desann Ti Rivyè, sa m ap di la mwen se bagay ke m te temwen, misye ap montre pa A plis B ke Joslèm Privert se meyè chwa ki ta kab retire peyi a e pèmèt yo fè yon eleksyon. E de fèt, eleksyon an te fèt.

Mwen menm m te konn anpil fwa pase bò kote nèg ki nan politik yo lè gen rara sou ti rivyè, lè gen kanaval, lè gen fèt patwonal. Tout gwo nèg yo nan depatman Latibonit ki gen koneksyon avèk nèg ki nan lwès, ki nan sant, ki nan nò, ki nan nòdès, yo desann vin ti rivyè. Pase ti rivyè Latibonit Blaise Peterson se espas ki gen pi gwo plaj dlo dous ke peyi a ta kab genyen ki rele Lestèbitch. Se espas ki genyen palè wayal ke wa Henri Christophe te konstwi ki rele palè 365 pòt. Se espas ki gen fò Lakèt a Pyèwo, 4 ou 24 mas, kote Jean Jacques Dessalines te deklare, Tout nèg ki vle, tout nèg ak fanm ki vle mouri kòm esklav, mete nou deyò nan fò a, men tout nèg ki vle mouri lib, mete nou bò kote. Sa ke anpil nèg te konn sòti anpil kote pou desann, pou vini sou Ti Rivyè, pou vin planifye politik Repiblik lan. Ok François Alix Joseph te konn mennen moun sa yo la e sa ki ap di si misye la kesyon tande nèg ap fè sa yo li fè sa yo pito a monchè pi gwo chans ke nèg yo gen lè yo te flanke misye yon kout boutèy Yon boutèy moute wi Yon bagay banal A yon kout boutèy A boutèy a pa gen jwèt la dandan mesye a Yon peryòd kanaval wi papa Yon peryòd kanaval misye annik pran yon vye kanntè mete de twa spikè sou li m ap poze m kesyon ki yon nèg tankou misye te fè nan espas sa Dekonm nèg la depi l soti nan milye peyizàn nan Li pa vle dezadapte l avèk kesyon sa a. Li konekte avè l. E anpil nèg yo sou ap swiv Blaise Peson. Se sa k koz ke yo mouri. Pou m rive nan Jovenel Moïse. Se sa k koz ke Jovenel mouri wi. Jovenel rete adapte, li rete konekte avèk peyizan yo. Li kwè ke peyizan yo se fidèl ami l. E gen yon pakèt moun ki anndan peyi a ki pa kwè nan politik peyizàn nan. Paske se maltrete peyizan yo k pèmèt ke yo fè kòb, pou yo fonksyone. Se pèmèt ke peyizan yo pa jwenn dlo potab. Pèmèt ke peyizan yo pa jwenn kouran elektrik. Kèlkeswa moun ki ap gade, ki ap tande la, ke Kanada, ki Lafrans, di m ki pwovens Kanada, ki pwovens Lèzetazini Damerik ke w gen pwoblèm entènèt, ou gen pwoblèm kouran ladan, nan plen venteyinyèm syèk? Ki pwovens Repiblik Dominikèn, ki pwovens Chili, Brezil, ke w gen pwoblèm kouran ladan, ou gen pwoblèm dlo, ou gen pwoblèm entènèt? E lè sa n ap ka mezire èske n se premyè repiblik nwa, lib ak endepandan ki kontinye, nou di nou endepandan dan la teyori, men dan la pratik, Blaise Peterson, nou toujou depandan, nou pa endepandan. Se pi gwo batay konnèg ka fè. Ou wè Lèzetazini la a jodi a, batay endepandan e depandan l ap fèt parapò avèk pwoblèm ki egziste sou iregilarite. de imigran ki lòt bò a. Gen de patwon la ki itilize de moman an, paske se li menm ki te fè yon pawòl imanitè pou moun nan, li tou ap pwofite mete mete men nan gòje l. An Ayiti l ap fèt tou, paske se patwon an ki eseye donk gade de moun ki soti nan de zòn ki sou kontwòl li, li aranje l pou fèt. Mwen m panse ke jodi a nou bezwen batay. Pou nou menm Ayisyen, nou fè yon lòt endepandans. E endepandans lan, sou kèlkeswa kote Ayisyen an ye, pou l vreman endepandan. Èske ou konprann? Ou pa wè yon nèg ki deside rantre yon nèg nan pawòl imanitè, epi nèg la deside li di bon, la a gen dwa, la a gen lwa, ou bezwen respekte dwa ke m genyen an. Se vre se ou k mennen m Lèzetazini Damerik. Nou pa ka di m pou m fè sa w vle a, m ap fè sa k ap bon pou mwen an. E sa t pete anpil lòbèy wi, Lens Fèson. Gwo pwoblèm wi. Ki koz ke w wè sa k ap rive la a wi. Ki pèmèt anpil nan nèg yo, se te jis yon parantèz, ki pèmèt anpil moun yo enfòme ice, mete 2 moun nan kouri la a wi. E de revolisyon oubyen de revòlt ki fèt nan mitan 2 moun ki nan kominote a. Se te jis yon parantèz. Lens Fèson, Tankou nou tap dil jodi a, Ayiti trouvel nan yon sitiyasyon de tranzisyon ak eleksyon, paske nou tap pale de Josem Privert ki te òganize yon eleksyon avèk zong, li pat jwenn sipò entènasyonal la, de ou tap pale de Annick François Joseph ki te nèg lakay mwen, ki te di ke misye se te yon bèl tèt, li te ede N ap pale de Mistè Gabo Edga Leblan Fis, tout moun te wè kòm yon nèg ki entèg, onèt anndan peyi a. Ki jan misye fè tonbe la a? Ki jan fè Edga Leblan Fis fè tonbe la a? Grangou soufrans, grangou mizè soufrans. Èske se paske misye te pase? Men kounye a tande, èske mwen menm avè w nou kab vin fè pwomosyon pou nèg ki dwe ale nan kòripsyon? Non, exactement.
Misye nan soufrans, se paske misye te onèt, pa vre? Exactement. Se paske Edgar Leblanc Fils li te di tèt li, li pap rantre nan nenpòt ki bagay. Li te onèt yon fwa nan vi l. Men, nan moman ke misye te senatè, li te kab gen dè milyon, e dè milya, menm jan yon pakèt nèg gen l. Li di tèt li non, li pap rantre nan nenpòt ki bagay. Menm jan avè m, avè w Blaise. Jodi a, m garanti w, gen de apèl pou ora ke nou genyen, e soti nan radyo tradisyonèl, vini nan rezo a. Menm jan nèg yo ap separe de kòb nèg yo bezwen nan referandòm yo kontakte yo, kontakte mwen. Nou di nèg yo se Ayiti ki devan nou. Nou di nèg yo se Ayiti ki devan nou. Kòb pwopagann ke ap ofri a lap nap pran l on fwa, nap fin manje l on fwa lap tou etenn nou sou sèn nan. Li pral tounen yon wont pou pitit nou. M klè, m gen yon sèl pitit gason. M renmen misye anpil. Depi w wè l ou wè se mwen. Tèt nou chantre menm jan, nen nou, bouch nou menm jan. M pap kite pyès lòt move ka sou pitit mwen. M pap rantre nan pyès move bagay, Blaise Peson. Nèg yo bezwen bay Ayiti yon lòt direktiv, tankou Jean Jacques Dessalines te mouri pou repatisyon dè byen, pou chak Ayisyen k ap viv anndan peyi a, yo gen posibilite pou yo manje yon pla cho. Jodi a yon nèg k ap manje yon anbwate anndan peyi a Blaise, Se yon boul dyaman ke li ye. Li pa posib pou nap foute yon sa. Men yon bwate kounya Dezi ki pliz ou mwen rele yon bwate. Fwa gen nenpòt 3, 3, 300 goud a 350 goud wi Dezi. Pou mwen menm estime. Bon, Blèz ou pa nan peyi a menm si wap pale de 300 goud. Konbyen li ye? 500 goud? Yon an bwate ki kòrèk. Menm spageti pa vann 300 goud ke wap pale a non. A bon?
Spageti dan la matine se 500 goud kel vann wi. 500 goud on anbwa ke on spageti pa menm ka kenbe nèg la pou matine a li vann nan peyi dayiti pou nèg la manje ok li dejene lap bezwen omwen on plis ke 750 goud paske lèl fin manje spageti a ki kanpe ki kanpe dwat nan vant li fòk omwen kel jwenn on bagay kel bwè. Pil mayonèz pil sòs tomat de twa ti bou fèy fèy leti kreson.
Tande, lè l fin dejene, anba ok, l ap rete konsa nan mitan jounen an? E nan mitan jounen an, l ap rete konsa?
Fwa l frap on diya sòs wòb, on diya kole, a on sòs poul blanch bò kote l. Li p ap dine.
Konbyen kòb dine an ap koute? L ap bezwen 750 goud omwen. Gade pou wè konbyen kòb ke jounen an ap koute l. Si l pran dejene, li pran dine, li pran soupe, Gade konbyen kòb. E jiska prezan, Blaise Flesson, gen de enstitisyon k ap peye moun ki ap travay yo a mwens ke 50 e 75 goud.
Pa jou. E pa menm èr non. Kòm salè minimòm. E pa menm èr non. Blaise, e pa menm èr. E pa menm èr. Ann eseye non pou gade. Pou wè kijan moun sa yo, jodi a si tout pa rantre nan gang, ou imajine on nèg k ap fè omwen 30 jou ki ap travay li ap travay nan enstitisyon l ap touche 15 a 10 mil goud lemwa wa di m kijan nèg sa fè rete kanpe ok si l ap manje li pap manje pa fwa pa jou l ap manje 3 fwa pa jou paske ayisyen se pa fwa pa jou ke yo manje yo pa manje 3 fwa pa jou. M vle ke moun yo konprann wi. Yo di nou ta dwe manje 3 fwa pa jou. Men pou lèt ayisyen se pa fwa pa jou. Lè l petèt posib lan. Maten an l ap bezwen omwen 750 goud. Aprè midi l ap bezwen eksesivman 750 goud pou l manje. Li pral bezwen dan lasware Bokou plis ke 750 goud la, l ap bezwen yon varyab de 1500 goud oubyen 1000 goud paske lè l deplase se nan pou l al pran soupe a, si e pa lakay li ke l ap pran l, tankou nou menm ki ap jere Standard, nou deplase se pa lakay nou ke nou gen soupe a ki prepare fòk nou ale nan yon restoran ki omwen respekte lè nòm, n ap jwenn yon zanmi ki pati k bezwen bwè yon bidon dlo, k bezwen bwè yon presij fòk nou jere l, Paske nou pratikman jere enfliyans nou gen non nan près tradisyonèl, nan rezo sosyo, fòk nou jere bagay la yon jan, nou peye l trè chè. E yon peyi ki pratikman ap ponn de kriminèl, de gang ki a kravat, ki gen lajan tou senpleman. Ou arive konprann? Sektè pa nou an ki nan près la. N arive konprann kisa ke nèg yo ap konnen paske lè yo kwaze de nèg yo ki a gran ora, nan medya ayisyen an yo kwaza nèg a kwaza nèg la ou pa ou pa ka gwo jounalis epi pou razè moun yo otomatikman yo wè jounalis la al vòlè bay moun blens fè sòt yo wè nèg al al nan kòripsyon. Paske ou gen non ou pa ka fè l konsa. Bay nèg la ap mande w depi nèg la kwaze nèg la moun nan rele w li di w kay li pa ka peye li di w machin li gen pwoblèm li di w li pral fete anivèsè l li pral marye fòk ou jere l San l pa konnen ke ou menm wap soufri pèdi tèt sa. E Desou fon bèl rale men banm avanse avèk sa toujou kòm enfòmasyon paske ou konnen fò nou vin avanse m pral vin avèk Léon Charles e gen apre gadi le Léon Charles ou pale wi.
Yè yè m pral vin avèk Léon Charles talè konsa. Direktè jeneral lè prezidan la polis ke l te ye egzakteman. Oe a te rale l wi al li jere reprezantan Ebyen i se konsa l ye wap wè lè Rameau nan men l pale ankò lap tounen nan Washington frè m. Menm jan avèk Frantz Elbe, kote Frantz Elbe ye? Li nan bagay kouman jwet ki sa militè bagay sa yo menm jan enben lè Rameau pat la avan tou lè jout te fè revoke lè jout te revoke misye a enben Rameau pa nan bagay sa li te tounen nan Washington enben kite pou wè li pa la ankò lap tounen nan Washington ankò genyen Edgar Leblanc ki si anba dekrè sa genyen Laurent Saincy sektè prive a ken konnen Se youn nan pi gwo sektè ki enplike nan sa ki gen lakòm ensekirite, nou konnen sa trè byen. Gen Emmanuel Vertilaire, nèg Jean Charles Moïse lan, blofè, raketè, krazèt peyi, brelèt kawoutchou, destabilizatè. Kiyès ki bon, kiyès ki bon moun nan pale? Emmanuel Vertilaire, ansyen jij, bon nèg. Mwen ki di bon nèg, e pa, e mwen ki di bagay bnc a sou dol frè m. Genyen Lesly Voltaire, fanmi Lavalas. Li menm, li pa t al nan eleksyon l vre, misye al vòlè pou li. Ebyen kès ki ki nan ki ki nan nan ki peyi je chamou pral pase vil nan figi moun la nan ki peyi ou pral jwenn yon nèg yon nèg se dezi fè sa w tande frè kòm menm tou moun sa ou wè jenerasyon sa k gen la s on jenerasyon ke pèp ayisyen an li menm li dwe bay yon leson li dwe ba l yon leson paske nèg sa yo mesye dam sa yo yo enplike nan mete peyi a kote l ye la pèp ayisyen m konnen yo pral achte nou Yo pral ba nou mil goud la. Se sa k fè yo mete n nan dimansyon sa paske yo bezwen egzakteman pou n kapab egzakteman gen soufrans lan. Lè nèg a pote yon mil goud ba nou, lè nèg a pote tan kòb ba nou pou ke n kapab egzakteman enben vote nèg la pou sa. E ban m vini avèk Leon Charles, jan m te di an li se vrèman enpòtan e ban m gade m wè wi Leon Charles m ap vin avè l la. An n gade misye. Map baw li non wap wè. Une heure quinze. Une heure trant kat. Une heure trant kat, une heure quinze. Gon konfizyon la, gon konfizyon la map di poukisa. Le 6 jiyè mwen deside monte yon operasyon pou m al deloje Vitelòm. Paske Vitelòm te pran zòn nan pou kont li, lap fè anpil krim. Vitelòm arive asasine plizyè polisye ki nan afè plizyè polisye mwen di map fon travay sou vitelòm dan m gon fiksasyon vitelòm le 6 m deside fon fon operasyon m enfòme prezidan dan la matinik operasyon deplase de demare a dizè dizè edmi tout moun nan baz epi mwen mwen fè lansman an. Mwen te bezwen vè vè 3 zè m bezwen m te bezwen on bouldozè, on pèl mekanik pou m te kraze dènye kavite lòm te genyen sou wout Tòsèl lan. Prezidan ede m jwenn li. Operasyon an fini vè dizè edmi, onzè. Lè parezon direktè depatmantal la di m tout bagay oke, n kraze kay la e nou sezi de twa materyèl. Onzè di swa.
Onzè di swa.

Di prezidan, Operasyon an fini, nou kraze ka Vitelòm, nou sezi de twa bagay men pa jwenn misye. Prezidan di, Bon bagay, onz è trant. Antretan, dabitid lè n ap fè operasyon sa yo, nou fon dibrifing. Donk tout moun rantre nan baz, anvan y al lakay yo, pou n ka fè evalyasyon. Sa k te pase mal, kòman w amelyore, ki enfòmasyon n genyen, ki kote pou n al frape. Donk nou rete nan baz la. Yn è trant, trantsèk m pa gen telefòn nan m. Gon konfizyon la a, yo pale pandan yon dizwit minit men rèkòd yo la, telefòn, telefòn yo. Yn è trant, yn è trantkat, prezidan rele m. Prezidan di m tekstyèlman, Leon, mwen tande de rafal nan zòn lakay la. Prezidan an rele l tekstyèlman li le yon mtè de de rafal kòm si, m pa, m pèdi la. Èske se nan apèl la prezidan an rele l li di l sa oubyen èske se ekri prezidan ekri l sa? Ann avanse.
Donk sa vle di ke inè kenz ke òdonans la di a se pa sa? Se pa inè kenz? Se pa sa. Se pa inè kenz prezidan? Petèt mwen menm, sa k pase? Lè yo rele mwen m gentan kite lapolis la. Telefòn m te genyen an se telefòn lapolis la. M remèt li. Donk m pa t fè planifikasyon pou m al fè relve telefòn mwen menm. Donk nan premye prezantasyon m te fè devan premye jij la, jij Poul Gale a, te genyen, li pa t gen presizyon. Se ofiramezi lè kounye a m di a, fò m al chèche enfòmasyon yo, se inè trant, se inè trant kat presizeman. Ki nan rekòd telefonik yo. Prezidan rele m, mwen di prezidan, kiyès ou rele? Li di m, mwen rele Dimitri m pa jwenn li, paske fò m konnen ki kontak li fè pou m ka etabli responsabilite m. Mwen rele l, lage l m pa jwenn li. M di prezidan, m ap vini. Imajine w, inè trant, tout, kèlkeswa polisye ki te anba kòp ou, anba kòp lòt manm okòmandman an, yo nan lakou a, swa yo nan machin lòt kote, letan pou mobilize tout moun sa yo. Epi, yon senk si minit, m rele prezidan ankò, paske Rafal, m pa konn sa k ap fèt, m rele prezidan m pa jwenn li. Antretan parezon ki te nan operasyon tòsèl ap rantre, m soti, m deplase an 50 mèt de biwo a, m al jwenn machin parezon an paske gen anpresman, m di parezon prezidan rele m, li sou watak, degaje w pou w ale. Li di wi DG prezidan rele m tou men m te vin pran yon blende paske se tou prè, vin pran yon blende. M di parezon pa p gen tan, degaje w, n ap swiv ou. Letan mwen menm ke m fin rasanble. Li pa rezon vire l ale. An yon sèl machin. Antretan m pran wout la. Apre yon de twa minit, letan pou tout kòtèj yo, e, paske, m pa jwenn prezidan an, donk, li rele m. Te gen, donk, tout, je m'a, je m'attendais au pire. Donk mwen pran dispozisyon pou m deplase. Apre senk ou di minit mwen deplase, pa re, pa rezon, Bon l ka plis. Parezon vin rele m. Premye apèl Parezon pandan m sou wout. Parezon rele m li di m DG mwen rive bò zòn Pèlren 1 gen de anpil m wè nèg ame brake sou mwen. M wè Dimitri. Dimitri se le komisè minisipal responsab de l'ULGPN. Dimitri Hérard. Dimitri Hérard. Li di Parezon ou pa bezwen avanse Se Diye kap fonksyone. Epi refleksyon. Mwen menm ki konn mòd operatwa Diye. Tande, tande, tande, tande, tande. M flo. M pèdi. E Dimitri ki di ke, ki di parezon, pa avanse, se Diye kap opere?

An avanse. ye m se direktè jeneral sonje m te nan gadkot m travay di anpil nèg yo ap fonksyone y ap enfòme w y ap mande w bakòp paske se 2 moun ki respekte nòm yo m di parezon ki bagay ou di m konsa di ye non monchè si m t ap konnen se di ye parezon degaje w rive kay prezidan. Antretan m ap avanse.
Avèk kòtèj ou? Avèk tout ekip la. Sa vle di m di w tout machin, bakòp, wo kòmandman.
Byen antandu m te gen moun ki pran epi mwen menm pandan paske yo sible prezidan an, si prezidan an sible Dimitri chèf chèf operasyon diwens responsab ap di m yon bagay di e m kòmanse sispèk. Paraison rive pi devan, m gen presyon se pandan lap antre li fon jan lap antre nan pèlen 5 lan m pa konn ki kote l pral li di DG map rantre map pral rive kay prezidan an men nèg yo gentan desann bare yo epi m pran dispozisyon lè sa m te gen tout kòmandman avè m swat gentan rive gen lòt inite ki gentan rive epi map fè baraj la pi devan aprè lè l rive lakay prezidan l rele m nan kay lè diferans de 3 minit li di m DG Nou pèdi prezidan nou. Epi apre m di l, Kote premye dam nan? Li di m, Premye dam lan avè l, li blese. M di l, Pase m premye dam nan. M pale a premye dam nan. Epi nou di n ap mennen premye dam nan pou l al pran swen kote li menm li santi l li konfòtab. De la etan, priyorite a se bare nèg yo. Tout moun reyini sou plas Sen Pyè, epi gon moman, Jak Sensè ki se chèf dè zoperasyon USGPN pote yon ti telefòn ban mwen. Li di m, DG, mesye yo vle pale avèk ou, paske nou gen polisye nan men yo. Lè l di mesye yo, kiyès sa yo? Li di mesye yo, mesye yo. M pa menm mande presizyon, m di m pa gen pou m pale a pèsonn, prezidan an, prezidan an mouri, nèg yo ap desann, Nap fè baraj pou yo pa pase.
Men apre yo vin ou vin konnen ke se te Joseph Vincent avèk avèk James Solage, ta sanble. Non, par la suite, sa nan peryòd nan laprèmidi. Men nan moman sa a, apre Dimitri pote yon telefòn pou mwen, li di m li gen 2 polisye, li di m menm bagay la. M kouri dèyè misye, pa fè m bagay konsa, baraj. Pou n bare bò kinam nan bare lòt kote tèt dlo e nan zòn sa yo. Men DG, banm rele w DG paske nan moman nan nan prezan istorik la wi sa vle di gon moun ki rele w nan telefòn li vle pale avè w men w pa konn kiyès. Hein?
Sa sa di misye banm rele w DG? Wi paske li oblije kenbe Jacques li oblije di se bay li DG men sa pou moun yo konnen. Tande, e misye di DG misye di wi DG e sa rive tou wi DG? Non nan epòk entèvyou a. Men ou konnen Désir. Bon men se te gentan bat Désir yon kòb lè. Ki lè l bat direktè jeneral lapolis la. Désir ou konn sa k entèresan nan bagay sa. Ou wè Dimitri Hérard, Léon Charles, 2 nèg sa yo merite yon konfwontasyon dirèk. 2 bwat a sèvo. Paske yo tou lè 2 gen a di. Kòmsi youn ap akize lòt. Ok youn ap chache etire dra sou li voye sou lòt lan sa vle di mwen klè sou sa la jistis wap fèt kòm Dimitri Herard li nan li nan mawon li sove me jounèlman ke yo ta re mete men sou Dimitri Herard Dimitri Herard Leon Charles yo se de nèg ke ki ta dwe fè yon fas a fas. Paske gon malis kache. Paske Dimitri Herard di w se li menm avèk ekip li ki te fè yo pran nèg yo. Nèg yo pa t sove. Yo te al pran nan anbasad sesi sela se lòtbò. Men kounye a Léon Charles ap di w ke se ekip li, se pa rezon, se sesi se sela. Sa vle di kot verite a ye? Alò te gen tout dispozitif sa yo pou te pran, se lè Jovenel fin mouri, epi yo pa t ka pran l avan Jovenel te asasine? M menm nou konprann sa wi. Te gen tout kowòdinasyon sa yo, swa bò kote DG lapolis, swa bò kote chèf USGPN, epoutan bò kote pa rezon sa l te ye an, epoutan pa t ka gen tout kowòdinasyon sa yo pou te anpeche ke prezidan li menm li mouri? A mesye! Nou pa ka fè moun sa mesye! A!
Paske w nan stad pou w negosye, ou nan stad pou w pran de desizyon, men eske w panse ke sete la bòn desizyon de pa pa pa reponn telefòn lan? Non, paske
m gentan preske gen konviksyon ke Dimitri, ekip Dimitri a nan kou a. Ok, Dimitri la. Ou di m se Dimye, ou di m se, ou di m se Diye, Epi w di m, wap, pou m al, ou gen polisye nan, se pske li pa priyorite, polisye pa, li pa priyorite pou mwen, kounye a se kont sa kap pase, epi bare nèg yo. Polisye pa priyorite pou li. M fè bak,
m fè bak, epi nèg yo vin parèt, pi wo, a yon sèten distans, epi yap tire, di, di, e fè bak, yap tante pase. Epi enstriksyon an kanpe, paske nou te gen blende la a, kanpe, pa gen, nou pap deplase. E antretan, m pa konn ki sa yo fè nan zòn nan epi mesye kanpe m ap ranfòse m ap chèche enfòmasyon m konn egzakteman.
Ki yon nèg ka fè ak grad direktè jeneral lapolis soti nan akademi ki gen tout kòmand lapolis sa sou kontwòl li epi pou yon nèg avèk yon megafòn kapab detounen atansyon l sou sa ke l aprann lekòl ki ap di l Se operasyon di ye fè bak silvouplè. San on fwa li pat genyen le pli gran chèf dla repiblik ki te di l k li te resevwa yon korespondans ki te di li te genyen di ye ki tap swa vin fè on tchèk nan zòn li pou te vin gade. Menm ke l ta sipriz, eske le direktè jeneral de la polis, eske le responsab dla dcpj Est-ce qu'elle est responsable de la DCPA? Est-ce qu'elle est responsable de la SDPA? Oubyen SDPJ? M pa konnen. Dese Donto fè 2 tchèk bò kote anbasad amerikèn pou te di yo ke yo te okouran te genyen yon operasyon dye kap mennen an Ayiti nan moman 6 7 jiyè a Plis Fenson. Se, tande! Nèg yo pratikman ap pouse n nan 2 sitiyasyon andeyò lè nonm paske yo wè son pèp sansasyonèl ki tande nenpòt sa yo pote nan zòrèy yo, yo kenbe l. Malerezman, gen anpil kesyon ki ap poze e n ap kontinye poze kesyon yo jiskaske limyè fèt sou dosye sa a. Nou pap defann Jovenel Moïse, yon koupyon ki te dakò fè yon sèl avèk oligak kowonpi yo, ki te retire dola ameriken Jiska prezan mezon transfè yo pa peye dola ameriken se an goud ke yo peye moun yo e yo egzije moun yo pou yo peye pou yo resevwa transfè a. Se te Jovenel ki te fè sa, nou pap janm bliye sa. Jovenel Moïse te goumen nan kèk zòn pou te gen kouran elektrik jiska prezan ou wè Mibalè tonbe ki kote yo prale se yon kote ke Jovenel Moïse te demare pou li te mete kouran elektrik. Sa li te fè ki bon nap dil Pou plantè yo, nan Vale Latibonit, misye te kòmanse mete de mwayen, de koperativ agrikòl. E, misye te fè deklarasyon l, misye di chak nèg gen yon bout Latibonit nan pòch, yon bout Vale Latibonit nan pòch yo pral chèche l. Misye te klè nan sans sa a, paske l te wè ke nèg yo te mete baton nan wou l, nèg yo t ap distribye zam nan moman peril ak yo, Blaise Richardson. Ann avanse avèk Léon Charles.
Se pandan m sou plas la konn gen sèl enfòmasyon k ap soti. E pa la suit, Humm jwenn m resevwa apèl sekretè konsèy dè minis primati anfen yep prezidans ki di m pral gon CSPN PM nan rele m tou PM Claude Claude Joseph rele m tou nou pral gon CSPN epi m bay enstriksyon pa gen moun k ap deplase ann kenbe l ranfòseman mesye sa yo p ap deplase la ann atandan n ale fè rapò nan konsèy CSPN kisa n gen epi n ap fè ankèt la donk. Pou reponn a akizasyon oubyen a endis ke jij la di l jwenn nan, ban m pale de òganizasyon lapolis la nan kesyon sa a. Men ban m di w Paul, gen yon konfizyon la nan kesyon lè a. Paske gen yon lè w di w rele e alò ke selon òdonans la, 1 è 34 la se se pa ou menm se Dimitri Rard ke prezidan rele a 1 è 34. Selon òdonans la gen 1 è 15, 1 è 34, 1 è 38 e nan akizasyon yo, yo di ke pandan tan sa a prezidan anvi toujou e yo di ke w pa pran de desizyon patikilyè. Kòmsi e pa ke w pa pran desizyon non, men w pa pran desizyon ki apwopriye ke si konsa sa te mande. Se repwòch la Carl fè. Lè m rele prezidan an, prezidan an di m li rele Dimitri. Donk li pa ka 1 è 15. Non, daprè òdonans la se 1 è 15 ke prezidan ta rele w, men 1 è 30 si, 1 è 30 pa. Men done w la, se travay jij la, se yon ankèt w ap fè. M gen dwa mwen menm, m te di l sa, telefòn nan pa nan men m, m pa gen relve yo. 6 mwa aprè, m pa konnen, bon 3 mwa aprè, lè yo te nan premye. Men.

la prezidans. Enben ou jwenn USP, ou jwenn Katim, ou jwenn USGPN. Se 3, se 3 konsa ki pou la prezidans wi. Tande, le direktè jeneral de la polis a lepòk, Leon Charles, li akize lè chen de gad. Men li klè. Kounya se kiyès ki te chen de gad la nan divès inite sa se pa nou ki pral detèmine l pou moun ki ap gade n ki ap tande n yo, se kiyès ki te chyen de gad prezidan an? Non, mwen menm sa k fè mwen di mwen pale, m pa di XY men m sèlman bay de nan kòdon de sekirite prezidan an ou jwenn 3 kòdon ki kole a prezidan. Ou jwenn USP ki kole nèg a vès ou kole a prezidan, ki pou ouvè pòt machin li pou fèmen pòt machin li ki pou kole avè li, sa se nèg ki an sivil oubyen ki a vès yo. Ou jwenn Katim, sa se nèg ki abiye an kak inifòm nwa e blan kaka jako yo. Nèg sa yo konn gen ti chapo nan tèt yo, nèg yo gen gwo zam bagay e nan mitan nèg sa yo. Yon Bichemè! Yeah! Nan mitan nèg sa yo gen sniper nan mitan nèg sa yo tou, se yo kòm si kòm ki gen dè ki pran dè otè dè dispozisyon e ou jwenn tou USGPN ki li menm e se kòdwon ki an ki ki sanse devan u e katimini sa vle di pou m di sa e ankò plis le jou menm de lasasina di prezidan si m tande Renal Luberice msye fò konnen ke te gen USP te gen katim